Lapolis arete yon polisye ki patisipe nan 5 ka kidnapin, ki fè 5 ka kidnapin deja, rete ansanm avèk mwen, nou pral konn tout detay, tout enfòmasyon. Bòn nouvèl mèdam e mesye, ta sanble Don Kato pran nan cho. sou fontyè Sen Domeng, daprè enfòmasyon, Don Kato te gen anpil lajan nan men l, li ta pral rankantre ansanm avèk madanm Dimitri Vorbe Sen Domeng. Dezyèm enfòmasyon ke nou pral pataje ansanm avèk ou la, Alix Didier Fils-Aimé kapab demisyone, Mèdam Malbranche di mesye anbasadè ameriken an ap bay Alix Dieu Fils-Aimé gwo presyon e Marco Rubio trete Alix Dieu Fils-Aimé de enkonpetan. Katriyèm enfòmasyon ke nou pral pataje ansanm avèk ou. Kòmandan Guy Philippe tap patisipe nan yon emisyon, yo mande l kilè Revolisyon an ap ateri, kòmandan Guy Philippe fè konnen ke tout bagay fin prè, n ap leve yon bon jou konsa, nou tande li pran kontwòl Palè Nasyonal avèk Primati. Ansanm de pwen sa yo pral fè esansyèl aktyalite a, medam e mesye. Nou gen anpil enfòmasyon pou ou ebyen e Don kato ansyen senatè pran nan cho sou fontyè sendomeng ayiti a ebyen ta sanble ansyen senatè la ta pral pote lajan bay madanm dimitri vòb ke nou konnen jouskaprezan ki nan prizon isit ozetazini bon Medam e mesye san pèdi tan nou prale nan dosye ki gen rapò ansanm avèk dosye lanmò Jovenel Moïse e pi nou konnen gen anpil deklarasyon ki te fèt avan menm ke Jovenel Moïse te mouri. Jean Monard te fè deklarasyon, André Michel te fè deklarasyon, Don Kato te fè deklarasyon, Dimitri Vorbe te fè deklarasyon, Reginald Boulos te fè deklarasyon. Pandan map pale ansanm avèk nou la, Reginald Boulos kite peyi Kolonbi, li rantre an Repiblik Dominikèn. Fòk pèp ayisyen an veye sou tout fontyè malpas, tout fontyè tout kote nèt pou yo konnen eske Reginald Boulos pa gen entansyon rantre Ayiti. Paske si Reginald Boulos ka kite peyi Kolonbi lantre Sendomeng, otomatikman li Sendomeng, li gen plis fasilite pou Reginald Boulos rantre nan peyi Dayiti. Donk, Kòmandan Guy Philippe ki gen enfòmasyon an, li mande tout popilasyon an veye anwo, veye anba, pa kite Reginald Boulos rantre e kòmandan Guy Philippe fè konnen ke depi l kwaze avèk Reginald Boulos sou fontyè la, l ap mare Reginald Boulos kou krab. Medam e mesye, an n al tande plis detay, plis enfòmasyon. Medam mesye, gwoup gang Savyen an pran kou. Ebyen kenken cha de pye yap chache l ak balèn yo pa konn si l monte si l desand e dènye fwa yo te wè misye se nan pote boure ki te fèt nan sen michèl de latalay la kisa bagay la ye rete la m pral vin ba w tout detay paske n gen son n gen imaj bagay la ekstrèmeman konplike ebyen yon lòt bò kite m di w yon polisye esplike an detay kòman rezo kidnaping lan li menm li ye sou dèlma si se konsa. Jan bagay yo pale a medam mesye ebyen kidnapping lan pap fini. Eskew konnen rezo pi gwo rezo kidnapping lan se anndan lapolis la liye e son yon polisye menm ki lage sekrè a deyò paske li paka kenbe ankò tèt chaje wi. Medam mesye ann ale byen rapid kote batay mare nan zòn waf jeremi avèk belekou ebyen plizyè tank nan vare pran bal. Nou gendwa gen gwo pwoblèm gaz nan jou k ap vini la yo paske plizyè gwo sitèn, gwo tank ki te gen rezèv gaz nan yo, ebyen gaz ap ponpe nan yo. E pa etone si ou tande zòn nan pran dife paske nèg yo kontinye ap tire katouch, tank pran gaz, gaz ap tonbe tout kote. Se yon bagay tèt chaje. Jean Monard Métellus Jean Monard Métellus te reponn vin te debake vin reponn kesyon jij Cyprien sou sa k gen pou wè avèk dosye asasina Jovenel Moïse. Li te akonpanye avèk avoka li, mèt André Michel. Guy Philippe bò kote pa l lanse apèl e mande Muscadin, Pastè Moïse pou rejwenn li nan batay ke lap mennen an. Guy Philippe fè konnen ke se Muscadin avèk Pastè Moïse ki pou rejwenn li pou batay ke lap fè a fèt paske li menm li pa anvi ale nan eleksyon, se yon batay zam nan men kel prevwa fè yon fason poul delivre peyi a. Medam mesye rete la pa rate yon segond se ansanm de pwen sa yo ak anpil lòt ki pral fè esansyèl jounal la. Gwo bonjou ak gwo bonswa pou nou tout, byenvini sou platfòm ke nou renmen anpil la, mèsi avèk chak grenn zanmi ki abòne avèk chanèl sila, mèsi avèk sila yo tou ki envite yon lòt zanmi, yon lòt fanmi abòne avèk chanèl la, nou menm nou la nap kontinye al chache enfòmasyon kote li ye a poun kapab potel ba ou sou Mediapro la Lakay Enfo. Tande byen! Ebyen mèdam mesye bagay la konplike. Nan moman ke nap pale la, nan Savyen, gwoup gang Savyen an, nèg yo gen pwoblèm. Nèg yo gen pwoblèm, nèg yo ap chèche kinkin, chalepye ak balèn nèg yo pa ka wè l. Se sa enfòmasyon an ap bay sou tout rezo sosyal yo. Men enfòmasyon an fè kwè ke dènye fwa nèg yo te wè kinkin chalepye, ebyen se nan pote boure ki te fèt Sen Michèl de la Talay la. Ebyen ta sanble nèg yo pile yon kote yo pat dwe pile. Nèg yo debake nan yon lakou. ke yo pat dwe debake. Enfòmasyon fè konnen ke nèg yo antre kay yon ougan, ebyen gen anpil nèg ki pa sòti. Eske nèg yo mouri? Ki sak rive nèg yo? Se kesyon anpil moun ap poze. Bon, nòmalman nou konnen Sen Michèl de Latalay se yon komin ki repite pou kesyon mistik. Hein, se yon komin ki repite pou kesyon mistik. Ebyen anpil moun ap mande eske misye tout bon ta disparèt? Eske misye ta mouri? Eske misye ta pran nan yon zatrap? Men fòm diw se pa sèlman Misye, ki ta disparèt. Kòm misye se li yonn nan nèg ki pi enfliyan yo, ki toujou ap fè matuvu, donk se li menm ki fè plis pale sou rezo sosyal yo, men nan moman ki n ap pale la a, sitou anndan Savyen, selon enfòmasyon, y ap chèche misye Arbalèn. Yo pa wè misye. Bon, èske misye se sove l sove kite baz la tou? Bon, sa ka fè pati de kesyon n ap poze yo, men sa ki klè nan enfòmasyon an, Misye e nèg jan deni yo nèg e menm jan pou nèg savyen yo pa gen kontwòl misye. Tèt chaje. Medam mesye e katouch kontinye mare e antre belekou avèk e waf jeremi, mikanò. Hein yo rele l wa mikanò. Ebyen jodi a la gen plizyè tank, plizyè rezèv ki pran katouch. Paske nèg yo tèlman ap tire bal e fò m di w yonn nan objektif nèg yo jounen jodi a la se rive kontwole vare. Paske vare pou kwe li la se mikanò ki gen kontwòl vare se waf jeremi ki gen kontwòl vare ebyen e nèg belekou yo menm yap eseye repouse misye paske nèg belekou yo menm yo anvi yo bezwen gen kontwòl vare sa se yonn nan objektif batay la pou kwe li la ebyen pou rezon sa anpil moun pran bal bon. Kòm fòs represyon gang lan li sou sòl la tou, nèg yo sou sòl la, petèt nèg yo gen kèk, gen sa yo ka fè, repouse nèg yo oubyen bay nèg yo sa yo merite men anpil katouch ap simaye nan moman ke n ap pale la. Sonje m sonje Vladimir Paraison te di yo pa an mòd defansif, yo p ap kanpe kite bandi ap avanse sou yo. Se yo ki pou ap avanse sou bandi, bon m swete se sa k ap fèt paske si se pa sa nèg yo ka ensandye, nèg yo ka boule. Eee vare nan ti nan heure kap vini la yo medam mesye tèt chaje ebyen pèp ayisyen bagay la konplike kote ke eee yon polisye esplike Romanes Samedi kòman rezo kidnapping lan li menm li monte Romanes Samedi pale koze a hein li mete koze a nan lari polisye a debake rankontre avèk Romanes Samedi poul esplikel Kòman plizyè polisye nan gang? Kòman plizyè polisye fè pati de rezo gang lan? E majorite kidnaping li menm pale Romanès Samedi anviwon 5 ka kidnaping ki fèt anndan peyi a e ke se polisye ki fè l. Polisye an inifòm. Hum. Nou ka konprann. Polisye an inifòm ki fè tout ka de kidnaping sa yo. Bon lè nou konnen polisye ki gen lèse pase, polisye depi depi yap fè chèk pwent ki just desann vit yo ki di son papa alfa alfa yo tou ba yo pase lè n konnen nèg sa yo enplike nan dosye kidnaping medam mesye ebyen finalman finalman sa pou nou fè nou pa ka fè anyen ankò non lè nèg yo ki gen lèse pase sa vle di ou menm yo kidnape w dèyè a la ou wè nèg la la chak kote l pase alfa alfa papa so otomatikman ou wè w ale vre ou pèdi. Ou pèdi! Ebyen se sak fè bandi yo yo menm, yap fè tout kout ke kout pou yo kapab gen polisye nan baz yo paske yo konnen gen de zòn se polisye sèlman ki ka pase la. Gen de zòn se polisye ki pou ba yo antèn. Aah! Tèlman gon lavaj ki dwe fèt anndan enstitisyon sak rele lapolis la. Son bagay tèt chaje. Medam mesye, m pral pèmèt nou tande men fòm diw Guy Philippe li menm li fè apèl. Apèl peye pou. Pastè Moïse, Komisè Muscadin, Guy Philippe fè konnen ke si l gen moun sa yo nan antouraj li, li pap menm ale nan eleksyon, lap tou mande prese prese nèg sa yo rejwenn li pou yo kapab fè yon batay zam nan men, yon fason pou kapab delivre peyi a, paske li fè konnen ke se moun ki renmen peyi a ki pou met tèt ansanm pou delivre peyi a. Antouka, ta sanble Guy Philippe te pran nan yon zatrap paske premye alyans li se te avèk Moïse Jean Charles men Moïse Jean Charles sanble pa wè bagay yo sou menm ang ak Guy Philippe. Antouka, medam mesye ann al tande nou. Nou pral tande Guy Philippe k ap pale epi touswit apre nou pral tande Romanes Samedi k ap bay detay. Lè m di w lapolis, se pa polisye yo non. Men gen wo eta majò, moun k ap pran desizyon nan lapolis yo. Men gen dèyè de polisye ki pa renmen bagay k ap fèt yo, ki ta anvi, ki vle yon chanjman. Tankou militè ayisyen tou. Men yo pa vle pran chans. Peyi a pa gen djòb, bagay la di. Yo pa pral riske ti djòb yo a pou yon mouvan ke yo poko konprann, ke yo poko wè kote l prale. Men kon gen yon mouvman serye yo. Peyi a kanpe, n ap batay pou tout bon. Anpil anpil mwen jwenn mouvman pèp la, mouvman pa yo a, mouvman revolisyon an. Donk, se sa k fè mwen di depi 12, eskize m, 17 oktòb 2024, ke fòk nou gen zam. Si n pa gen zam, nou p ap kab kraze sistèm nan. Mwen sa k fè mwen di depi oktòb 2024, fòk se yon revolisyon ame. M kanpe, m siyen anba sa m di a e mwen di l, m asime l, m pran responsablite m.
Donk la se nan faz kote nou rive la nou an 2026 sitiyasyon an ase difisil, kawotik, son peyi ki ap plonje davantaj e la se nan moman sa pandan ke gang yo rete entak se yo ki ap ranfòse tèt yo, y ap pran plis tèritwa, y ap fè plis dega donk yo konsolide espas ke yo te kontwole yo, si se nè ke ajoute nan yo menm plis Se nan moman sa a gouvènman an deside pou l pale de eleksyon, Heussaint eksplike l ke pa gen mwayen pou eleksyon fèt, men dotr estrateji pa ekate pou ke Senatè Guy Philippe avèk ekip li, menm si yo ta fè l jan yo fè l la, n ap prezan nan eleksyon sa yo.
Pa gen jan n ap kite nèg yo al jwe ak pouvwa a, pran pouvwa a san yo pa batay avè n. Kèlkeswa jan, fòk nou ofri yo rezistans, fòk yo gen rezistans. Nou pa kab bay nèg yo tout sa yo fè nou dakò avè yo, o blan avè yo, tout moun avè yo, laprès avè yo, non. Ke yo kenbe pa yo a nou menm ann pran pa n yo. Mwen menm mwen di pa gen m pa ekate okenn posibilite pou nou rive pran pouvwa a e pou nou chanje kondisyon lavi pèp ayisyen. Nenpòt jan an fòk nou pran pouvwa a paske nou pap kab fè revolisyon san n pa pran pouvwa a. Nou pap kab fè chanjman san n pa pran pouvwa a. Alò panse si w pa gen pouvwa a ou ka deside ke w pral fè pwodiksyon nasyonal la vin yon reyalite? Ou ka pete de twa kawote. Ou ka plante de twa kawo tè. Vous suivez Micro Vérité. Senatè, senatè, kilè, kilè nou pral kòmanse fè yo santi ke yo gon, yo gon on moun anfas yo, yo gon, yo gon, yo gon batay ki lanse kont yo pou n anpeche, anpeche yo rive kote yo vle rive a? Kesyon la fò m reponn li.
Ou te di m nan konbyen tan? M ap di w gen revolisyon ki konn pran Avan l fèt wi.
Apre ta fè eleksyon an. Moun ap pale de li, ap mande pou l fè. Gen k konn pran 2 zan, gen k konn pran 6 zan. Pakasou a pran 5 an de 1954 avèk Thomas de la Moncada jiska lè yo rive nan Sierra Maestra a. Pou yo vin pran pouvwa a an 1959. Li pran 5 an. Revolisyon ayisyèn nan de 1791 se jiskan 1803. li li abouti. Revolisyon an pran tan, men nou menm nou gon sans jodi a, Prezidan Jovenel ouvè je pèp nou an, pèp nou an konprann, li ka poko ka avanse paske l kapon, l pè, men depi l santi mouvans bagay la ap fèt nan direksyon l panse a, l ap pran lari tou, l ap avè nou wi. Mwen menm se sa k fè mwen menm dènyèman m ap pale ak yon radyo, m di fò yo pale avè w, fò yo pale ak Mikwo Verite, fòk yo pale avèk Ebè Tòchon, pale avèk tout nèg yo, ban m swiv, Bousta, tout moun, Fouco. Tout nèg ki di yo renmen Ayiti yo, Yanick, m konn tande yon pakèt, m pa bezwen site tout non yo. Met tèt nou ansanm pou nou jwenn materyèl pou revolisyon an, m menm se materyèl revolisyon an bezwen. Men pawòl la. Kòman pou revolisyon an klè ak tout moun? Nou bezwen materyèl, m pa pral voye moun devan ak grenn dan yo.
Ah bon? Mwen menm se sa m di e se sa m klè avè l, nou vle sove Ayiti, mete sòlda nou yo nan kondisyon pou yo batay pou Ayiti. Bon, m retounen ankò sou kesyon eleksyon an, nou sot gade plizyè, nou t ap gade potansyèl kandida ki genyen yo nan eleksyon an, de lòt moun ki deklare ou menm ou klè pa gen posiblite chita pale avèk Mateli. Eske nou eske sa rive ou pale avèk Muscadin youn nan potansyèl kandida nan eleksyon sa tou si y ap gen?
Bon nou pa vrèman pale m kwè ke yon sèl fwa lè m te rantre m te wè l m te salye l nan lari okay men nou pa pale bon prezidan e komisè Muscadin e klè li di li menm li nan gouvènman l p ap batay kont gouvènman ò mwen menm mwen menm m dayè m panse e m fè l deja m te nan gouvènman kòm komisè de polis m batay kont li paske sa l t ap fè a pa bon. Lè yon gouvènman dezonore tèt li, nou pa dwe l ankenn lwayote. Donk, jan komisè Muscadin wè l la ak jan m wè l la, l trè diferan. Donk, li vin difisil pou nou vrèman bay. Men nou tou de renmen Ayiti. M espere ke yon jou n ap chita, n ap pale. Men pou kounye a, nan nivo sa, m pa konnen si sa posib. Si l posib, m toujou ouvè, m toujou disponib, m kab pale ak tout moun. Men pou ètre klè, mwen di w, apwòch komisè Muscadin ak apwòch pa m nan, se de apwòch ki diferan. Sa pa vle di nou tou 2 pa renmen Ayiti non, men apwòch yo pa menm.
Apwòch yo pa menm, donk la sa vle di ke nou pa pale, nou pa kominike, si ap gen eleksyon, tout moun ap fè wout pa yo?
Bon, kòm eleksyon y ap pale, mwen di w si se plan B oubyen plan C n ap oblije mete, m kwè ke komisè Muscadin ap ase e lisid tankou mwen menm tou map ase lisid poun konprann ke mwen menm avèl sin met tèt nou ansanm e nou chèche 2 3 nèg tankou pastè Moïse nan nòdès 2 nèg ke non yo poko sal baraye nan mouvman si nou tout nou met tèt nou ansanm e nou kab fon fon diferans mte mande makachit wouya poul pale ak tout nèg sa mte mande. M te mande Magadji Douya, m mande Arab, m di Arab ak Magadji Douya, mesye pale ak tout nèg yo non. Si se prezidan yo vle se yo pou kandida, mwen m dakò yo mèt kandida. M pa menm oblije kandida, m pa menm anvi kandida si yo vle kandida. Tande byen wi, tande dimansyon Guy Philippe gen yo kòm lidè wi. Li pa gen foli kandida vreman. Men l di yo si nou ka met tèt nou ansanm, si se yo k ka kandida men n ap met tèt nou ansanm pou nou pran pouvwa a. pou nou chita ansanm. Bat bravo pou Guy pou mwen men. Ke priye pou misye men. Paske misye pa nenpòt moun onètman. Paske ou pa jwenn jan de moun sa yo. Nèg Ayiti, tout nèg wè tèt yo kòm chèf, kòm prezidan, kòm dis, kòm dat. Men li menm li metel ba nèt ou konnen an. Kòm si moun ke li a, li redui pou peyi a. Se moun twoke nou, nou dwe chita ansanm. E se nòmal. Fòk gen dimansyon sa kòm moun. Paske nou tout, li pa oblije nou tout. Si l oblije nou tout, nou tout ap pèdi. Men nou ka kanpe epi nou di men tel nap sipòte, nap voye l ale. Eske nou tande Guy toujou menm? Ann repran pawòl sa. La sa vle di ke nou pa pale, nou pa kominike, si ap gen eleksyon, tout moun ap fè wout pa yo?
Bon, kòm eleksyon y ap pale, mwen di w si se plan B oubyen plan C n ap oblije mete, mwen kwè ke komisè Muscadin ap ase e lisid tankou mwen menm tou map ase lisid poun konprann ke mwen menm avèl sin met tèt nou ansanm e nou chèche de twa nèg tankou pastè moyiz nan nòdès de nèg ke non yo poko sal baraye nan nan mouvman si nou tout nou met tèt nou ansanm e nou kab fon fon fon diferans mte mande makachit wouya poul pale ak tout nèg sa yo mte mande. Ou mèt ap di. M te mande Magadji Douya, m mande Arab, m di Arab ak Magadji Douya, mesye pale ak tout nèg yo non. Si se prezidan yo vle se yo pou kandida, mwen m dakò yo mèt kandida. M pa obli, m pa menm oblije kandida, m pa menm anvi kandida. Si yo vle kandida, si m konnen sa kab ede Ayiti. Sa Magadji Douya bay kòm rezilta li menm. An nou chita.
Kòm repons. Kòm repons.
Mwen mande Magadji pou l fè travay la mwen. Sa l di w. Mwen mande Arab.
Yap yap travay mande arab pou fèl nou gen de zanmi nan entènasyonal ap mandel m dil mwen dil mete tout nèg chita fè tout nèg konprann nou menm ki renmen ayiti yo fòn met tèt nou ansanm si non nèg yo ap manje nou
alò wè se bagay la se ou konn pwoblèm nan dèfò tout nèg bezwen prezidan ebyen se lal konplik mwen menm se la m tou mwen menm m pèdi wè senatè m pèdi nan bagay sa bagay met tèt ansanm nan. Chak fwa chak moun pale de mete tèt ansanm, de gwoup ki sanble. Pase ideolojikman, gen yon pakèt moun ki sanble nan peyi a. Men se chak moun ap mande, lè w pale a entèl kòm aktè, li di nap fòn mete tèt ansanm. Lè w pale a lòt aktè a, li di fòn mete tèt ansanm. Men an reyalite, yo konsyan, yo dakò sou mete tèt ansanm nan.

Ou klè sou sa? Tande. Bon m klè sou sa. Depi m wè nou 3, 4, 5 ki renmen Ayiti, ke popilasyon an fè konfyans, jan m sot di w la, tankou pastè Moïse, tankou Muscadin, tankou Marcacci, tankou m, tankou lòt nèg ki renmen peyi a, nou vle met tèt nou ansanm, mwen menm m ap di m pa kandida. M ap jwe wòl fè tout moun pale ansanm nan.
La se kesyon se mete tèt ansanm nan. Se la pwoblèm nan ye.

Yap fè chat pou nèg tande sa yo vle tande epi nou pa kab. Finalman chak nèg rete sou kòd yo epi nap gade nap kite bagay la pase. Chak nèg tande yon gwo nèg. Depi wè yon rele w la, yon gwoup rele w, se plis mande yap mande w pou vin bakòp kandida pa yo a. Yo pa konprann ke se chita pou n chita, pou n defini yon plan, pou n gen yon pwotokòl dakò e pou nou di men kijan n pral jere Ayiti a wi. Epi pèp la tap swiv nou wi. Ou mèt tande nèg sa yo gen kòb, ou mèt tande yap fè tout dezòd, pèp la tap swiv nou wi.
An tou ka pale avè w nan telfon. Bon telfon poukisa w pa rantre tou. Pale avè w men anpil moun tande w. Direksyon Ayiti dirèkteman puiske nan moman n ap pale la se si e sèten gen anpil anpil anpil aktyalite antwot nou kapab di zòn Akayè nou konnen gen anpil moun Akayè k ap tande nou la vwala ke nou salye nou nou tande bagay yo trè kritik bandi k ap fè tantativ pou wè si yo ta kapab pran Akayè la nou tande gen anpil tire Evidaman nou gen pou nou touche sa pou ou men o dela de tou ebyen vwala ke nou wè ke gen yon ansyen pilòt medam mesye ebyen ki deside li menm sòti nan silans li pou pote plent kont Sunrise sa son lòt gwo grenn klou evidaman nou pral touche sa evidaman nou te wè Moïse Jean Charles ki te prezante l devan lajistis nan dosye asasina prezidan Jovenel e Pradel map salye w avèk Leonel Salomon.
Bonswa Jimmy, bonswa Edionel, bonswa ak tout zanmi moun afè bon TV yo, ebyen son plezi pou nou nou kapab enfòmew, men enfòmasyon nap genyen tou poun kapab devlope pou ou, ebyen nap diw ke genyen ansyen ebyen majistra komin Lyankou a ebyen Ducamel ebyen Camo ki lib apre plis pase 2 lane li te fè nan kache swit ak yon manda mennen rale vini, ebyen nap diw ke ebyen ansyen E majistra ki pou majistra komin nan tou ebyen li menm li jwenn ebyen libète l pou l kapab ebyen mache lib e libè nan peyi a. Ebyen lòt enfòmasyon n ap gen pou n kapab devlope pou ou genyen ekip Moyiz Janchal la ebyen lidè politik Moyiz Janchal fè konnen depi kèk tan la ebyen li santi l gen yon pèsekisyon politik k ap fèt kont li nan peyi a. Epi lòt enfòmasyon nap genyen tou poun kapab devlope pou ou genyen gwo zam e gwo kout zam otomatik ki chante nan lokalite Bèsi komin Akayè maten madi 11 out 2026 la vwala enfòmasyon sa yo avèk divès lòt ap fè la une de l'actualité yon lòt fwa ankò bonswa Djimy bonswa Leonel bonswa avèk e Salomon avèk tout zanmi moun afè bon TV yo. Nou prale dirèkteman ebyen nan kad enfòmasyon k sanse ap domine aktyalite a ebyen e anpil sitwayen yo menm ebyen yo tap pale ebyen de Sunrise ebyen nap di ke genyen youn nan pilòt yo ki li menm ki fè gwo deklarasyon ebyen kote ke li menm li arive denonse ebyen responsab ebyen konpayi avion sa nou panse ke Leonel ou pral genyen pou kapab ba nou ebyen plis enfòmasyon ebyen sou gwo gwo ebyen deklarasyon sa ke Eben youn nan mesye yo menm yo fè eben nap di w ke eben li pale l di tout pwoblèm ke nou wè eben o nivo de moun afè bon ti vi nou pale eben li menm li resanse e pale yo tou eben gen anpil lòt moun ki di ke mezanmi se leta ayisyen k lakoz ke Sunrise ap bay popilasyon an pwoblèm konsa eben sak lakoz paske n konnen ke eben gen nan mesye yo ta di ki yo menm yo dirèkteman yo envesti nan konpayi an kote ke se kòb yap fè ebyen paske pa genyen ebyen konkirans ebyen sa ki pèmèt ke mesye yo menm yo panse yo se mèt e senyè ebyen Leonel bonswa. Wi nou salye tout moun Salomon mwen kwè ke avèk. Nou gen plis detay nan kad enfòmasyon sa a, men nou kapab dezime ebyen konplent yo ki ralbòl yo ki kontinye ap rasanble konsènan konpayi sa a Sunrise Airways kote ke gen yon ansyen pilòt fwa sa a ki li menm kalifye Sunrise de yon sèkèy volan, yon sèkèy volan sa vle di se yon sèkèy yo kalifye Sunrise de yon bwat, yon bwat kòm kwa pa rapò avèk swen yo, sèvis yo ki pa vrèman òpè sèvis y ap bay a pasaje yo. Donk m panse fwa sa a Fon Wise ta sipoze tande larezon, ta sipoze amelyore sèvis yo si tout fwa, men n ap pale ansyen pilòt sa a ki se m kwè ke ki de nasyonalite ki li menm li de nasyonalite etranjè, m kwè se yon Peruvyen Salomon ki menm pale konsènan Fon Wise ki ap tou pezi pèp ayisyen.

Li denonse aparèy la ki an eta e an eta totalman deplorab. Li pale avyon yo, yo menm se dè sèkèy volan. Tande byen wi, menm pilòt sa toujou, kòmandan pewouvyen sa e ki te refize pilote avyon pou ale Kap Ayisyen, misye deklare avyon Sunrise yo Se yon sèkèy volan Leonel. Sa vle di yon sèkèy volan, sa vle di sèkèy sa ou tou ladan epi se pou y ap chache pou yo mete w. Se di li oze deklare, li revele ke e anpil aparèy, flòt, yo menm pale san devan yo teorikman li ekoule depi dèzane epi pou yo te kapab mentni an sèvis san antretyen diy de se non. Yon priz de konsyans salitè ki ta dwe mete ojou lari politik kriminèl e konpayi sa ki menm ki mete souf ki mete lapè pou enpoze lwa l an Ayiti. Alòske Sunrise pwofite pozisyon l dominant ke l gen an Ayiti

Sa komandite ensekite gen la fè tire sou lòt avyon ki ta nan konkiranc avè l pou yo ta evite enben elimine tout vòl yo genyen sou teritwa ayisyen an. Yon veritab katèl e n ap pale ki aroge yon monopòl enben ann Ayiti. Pandan setan ke otorite yo yo lèse trennen yon ankèt entèminab pasaje yo ki vrèman livre avèk aparèy ki kondane a de sèvis inaseptab. Konpayi sa, li menm, la merite okenn konfyans

Deplorab, e men di avyon sa yo se de sèkèy volan, e menm ale ankò Leonel te deklare ke anpil aparèy sa yo se aparèy ki flòt e yo pa menm gen tan apre vòl yo pou yo ta fè de sèvis e ladan de sèvis e nòmalman ki ta dwe mentni san antretyen la Leonel on lòt bagay ankò kap pase la Kesyon Sonal Erreza N ap konprann poukisa anpil Ayisyen yo di si se Sonal ki genyen pou yo vin ann Ayiti Jimmy yo fenk kare ap soufri anba men ajan ice paske yo pral pot tèt yo nan sèkèy e volan sa e Leonel Pradel. Mesye, se egzakteman sa m t ap di nou avanyè a. Pafwa m wè gen kèk moun ki pa t konprann entèvansyon m nan. Lè m t ap di nou, nou rive nan yon faz ke nou dwe pote plent, pote plent. Ou imajine si 10 moun, si 50 moun, si 100 moun, si 200 moun pote plent kont Sunrise, ebyen konpòteman ke yo genyen an yo p ap kapab genyen l. Mwen te di nou lè nou anndan avyon an se pa senpleman ap fè bri non. Se pou nou pote plent medam mesye. Pa bliye ke nou gen dè dwa e dè devwa. Pa egzanp, Sunrise ap vwayaje Ozetazini, Sunrise ale nan lòt peyi, peyi sa yo pou l al ladan yo se ke l gen yon pèmi. Si nou menm ki nan dyaspora parapò avèk konpòteman anplwaye Sunrise yo, konpòteman, fason ke nou wè avyon an pa adekwa, nou dwe pote plent. Se sa n ap di w la wi. Ou dwe pote plent paske vi w an danje. Nap tande pilòt la, sensèman misye pran responsabilite l paske lè w ap kondi yon avyon konsa nenpòt sak rive e avyon an ebyen premye moun ke yo pral akize yo poko menm ap rive sou konpayi an non yo pral rive sou pilòt lan kòman w fè ou menm kòm pilòt ki ki gen yon ekspètiz ki gen eksperyans kòman w fè ou te ou te aksepte kondi yon avyon nan kondisyon sa alevwa pou ta di mande bandi padon si ta gen yon aksidan Donk nan ka sa, pilòt la, misye byen fè refize e e e e e e kòmsi kondwi avyon an paske e avyon an te vrèman nan yon eta vrèman terib terib ki grav. Men jan nou di l la medam mesye, kounye a la nou menm k ap tande la, nou gen yon devwa pou nou fè, nou gen yon devwa pou nou fè, se pou tout moun k ap pran san nou a, se pou nou pote plent depi ke nou pa santi ke sèvis lan adekwa Pask depi w pran avyon, ann pa bay tèt nou manti medam mesye, depi w anndan w avyon, se se kòmsi w se yon moun ki deja mouri. Alevwa si w ta jwenn yon movè sèvis, alevwa w anndan avyon an, ou pa kapab jwenn yon ti minimòm de chofaj paske lè konsa, yo kite anndan avyon an frèt frèt frèt, sa vle di ke nou tande, epi bagay la tèlman grav, sa vle di ke reparasyon k te dwe fèt de fason teknik, yo pa fè l. Epi nou tèlman bezwen kòmsi bagay a bon pri nap achte avyon, nap achte yon ekip avyon depi sou grann mwen, depi sou gran gran grann mwen avyon sa yo pa gen reparasyon k fèt ladan yo, pa gen sèvis ki fèt ladan yo, sa vle di ke vi nou an danje. Evidaman, m panse ke la ankò nap kontinye di medam mesye se pou nou pote plent paske ajan sa yo yo pap kapab al nan lòt peyi petèt kap ke yo kapab rete ayiti senpleman men depi gen plizyè plizyè plent ebyen menm pilòt lan pou tèt pal li pap ka kondwi avyon an pou pa di konpani an m panse se la ke nou ye e men sa kap pase ak sunrise e salomon bagay la grav piske nou tande ke yo di menm mesye sa yo yo tire sou lòt avyon sou lòt konpani avyon pou lòt konpani pa rive pa antre ayiti se grav mesye
Bon, mwen panse ou te pale de chof, ou te pale de chofaj, chofaj lè gen, lè l fè frèt, lè tanperati a bas degre, epi tou yo kapab, yo kapab itilize tou jisteman fòk frizay menm li nan yon nivo konsiderab lè tanperati a li t cho, donk mwen panse se sa Fòk yo respekte dwa nou antanke pèp, antanke Ayisyen, e pa paske se Ayisyen pou y ap ba yo nenpòt sèvis. Men wè pilòt sa li menm, li te wè bagay la tèlman grav, li menm li refize pilote avyon an, e pa an palan de konpayi sa se Sunrise Airways e Predair. Wi, bon, nou panse ke se sa nou. e fin tande ebyen reyaksyon ebyen ki gen ebyen ann ale toujou nan lòt enfòmasyon e ki sanse ap domine aktyalite a ki o nivo de ebyen peyi a ebyen nou prale dirèkteman e o nivo de Akayè ebyen nap di w ebyen gen anpil moun depi avanyè la ebyen se gwoup bandi yo ki yo menm ki ebyen ap batay la ebyen yo ap batay pou yo wè e kòman yo menm yo kapab pran Akayè ebyen nap di w ke se yon sitiyasyon ki te lakoz ke e wout e nasyonal la te arive ebyen bloke ebyen nap di w ke e sitwayen yo ki yo menm ki di depi e gouvènman sa yo depi plis pase plizyè lane ebyen Se wout yo se bandi ki sanse ap okipe yo kote ke e pa janm genyen on pyès efò ki fèt ebyen pou yo ta arive debloke Kanaran ebyen nap di ke Kanaran e nou konnen ke la se on zòn se bandi ebyen e bandi Taliban ki okipe li Te gen gen gwo kout zam otomatik ki chante nan lokalite Bèsi, komin Akayè, maten madi 11 out 2026 la ant lapolis ak kriminèl viv ansanm yo k ap tante avanse pou pran kontwòl komin Akayè ebyen daprè Pierre Sobner Sylvain ebyen ki raple genyen plizyè chofè machin ki deja viktim sou wout nasyonal la Leonel Salomon.
Komin Akayè, kominman aple Site di Drapo, anba gwo tansyon nan wonn ap fay laj nan Kepwade li menm li sot fè le pwen sou sa, kote ke komin Akayè n konnen ki chita kò l antre komin Kabare e komin Monwi. Komin Akayè ke Site di Drapo nan moman n ap pale la di ni genyen, eben gang yo ki mete l nan o yon lòt kote genyen O nan nan direksyon nò genyen o nivo komin Monwi gen yon gwoup k ap avanse sou li e o nivo vè le sid ebyen gen yon lòt gwoup ki ap avanse sou li ebyen e brigadye yo melanj ak la kèk polisye ki sou plas ta ap lanse SOS bay gouvèneman an e bay moun Pòtoprens vre se sa yon vòj ki lanse la se sa vòj sa di yo fè konnen ke misyon ta fini yo se a 2 pwen yo oblije ap itilize nan fèm grenn vòza toutswit eben kote ke dimi bagay la konplike pou moun akay nan mwen ap pale la men nap raple w tou komin kabarè ki kole kole avk avèk komin akayè misye te deja pranl li deja anba kontwòl bandi jeff kanaran izo eben pou kounya se akayè ki ap ofri yon rezistans san parèy depi byen dè tan e nan mwen ap pale la ki sanse la an difikilte parapò avèk atak bandi ap rive Nou konnen Jeff ki te gen anpil sòlda l onivo depatman onivo Mibalè, genyen tou gen kèk ladan yo ki te desann nan baz, ebyen sòlda sa yo itilize pou kapab al al fè atak sou komin Akayè. Ebyen komin Akayè nou konnen se yon komin istorik, si te di drapo, se kote drapo a te koud, ebyen nou wè depi sou gouvènman Ariel Henry e gouvèneman Sa a ki la a, enben yo abandone Akayè, yo tou remèt li. Gen kèk polisye, kèk brigad, gen ki menm ap eseye fè rezistans, men sa pa sifi pou kapab fè echèk avèk fòs fènwa yo. Men pou kounya a, Akayè li sanse an difikilte, nou swete ke mesye a arive kenbe, paske bagay la pa fasil, men mesye yo pase tout zan anba bannann. Zòn Bèsi, Vechon deja pran pozisyon zòn Bèsi. Bèsi se prèske yon lokalite ki fè pati deja, ki fè pati komin Akayè. Donk, bagay la ki sanse la a pa dous. Èske popilasyon an ap rive kenbe nan kad rezistans ke y ap fè? Oubyen èske y ap finalman livre zòn sa a bay bandi? Men pa bliye komin Akayè bay anpil rezistans. Depi lè y ap fè atak sou li, mesye dam yo toujou kenbe pa rapò avèk gwoup brigadye ke yo genyen e dè polisye egalman. Bon e leonel mwen kesyon akayè a bèsi e pwoblèm mwen m gon gon deba map di e finalman mwen menm lèm tande gang brigadye polisye ou menm pap di polisye non de polisye zòn yo menm yap batay men divino pi souvan sa w konn sak fè sa Absans otorite yo. E jiskaprezan lapolis oubyen FADH lan, e n ap pale fòs FADH la, fòs lame Dayiti an, ki poko vle deplwaye avèk FRG e ki la ki poko deplwaye e ki koz tout lòbèy sa yo. Lepli souvan, sa w konnen an, se yon pòs peyaj. Yon pòs peyaj brigadye a genyen, gang nan moute sou li. Ou gen yon pòs peyaj gang nan genyen, brigadye a moute sou li. Yon pòs peyaj polisye a genyen nan zòn nan, gen yon gwoup nèg ki moute sou li. Sa vle di a tou, gè pete, anmède sante moun, epi ou tande SOS. SOS la malerezman, se e ap sof otorite di.
Depi avan yè m tande Morvan k ap lanse SOS. kap mande moun akayè leve kanpe paske nèg gang yo bezwen pran akayè la se pa gen rapò se pa se pa brigadye Non Jimmy Jimmy Jimmy ou di yon moun non Jimmy non non non non Jimmy fè atansyon paske gon gwoup gang la ki bezwen pran akayè men sa pa gen anyen avwa avèk brigadye non Jimmy M te di sa talè a, mwen di sa talè a, mwen di w absans otorite e ki Akayè depi konbe tan e ki se site e e site di drapo e jodi a ankò ki gen on non e nan kesyon istwa peyi nou di mi e depi lontan gang t ap eseye pran l men pa janm fèt ki Akayè men di mi ou pa wè lè yo pral lè yo pral ka atake Kan yon gran nèg kòman tout sekirite gentan ye? Sa vle di si w wè yo livre akayè bay gang nan, sa vle di gen yon swa, swa satan nan plan yo. Epi di toujou, mal di w, nèg k ap lanse SOS sa ki Kanada ou tande a, men li gen team li tou, li gen gwoup pa l. Sa vle di jodi a se kesyon gwoup la, kesyon Salomon gen gwoup pa l, Leonel gen gwoup pa l, Euphorie gen yon gwoup pa l, epi n ap itilize gwoup kont gwoup. Non, Jodha m pa nan okenn gwoup a okenn nèg ap itilize gwoup kont gwoup la mwen menm mwen nan lapoli mwen nan lame dayiti mwen nan touris ke voye la FLG yo si yo ka ba ou kout men avèk lapolis avèk lame a ya bay nou jimmy se la m ye mwen santi fwa pran gwoup sivil ame fè goumen kont sivil ame a jimmy la ankò mwen mwen map voye kwè map ame gwoup pam wap ame gwoup ou ap toujou gen pwoblèm pwoblèm nan se lapolis

Nouvèl sa kanmèm ki trè pozitif pa rapò machann kap BD vann nan lari a tou sal e majistra frape yon kòl a Pradel.
Wi nou prale dirèkteman o Kap Ayisyen ebyen nap di w ke genyen e nouvèl sa ki ap fè la une de l'actualité ebyen machann kap vann manje atè, san tab oswa nan move kondisyon ijyèn ap sibi gwo sanksyon nan men ebyen meri okap ayisyen wi paske se sèl ebyen an ayiti ou gade diri a atè se pousyè tout bab vante li vyenn nan li menm e moun yo tèlman alèz an ayiti jounen jodia menm manje kwit ebyen lè w gade pou wè e pa egzanp sou on wout ki rele wout nasyonal pa egzanp tankou e zòn lakay mwen fresino kote ke ou gade pou wè manje ap fèt nan lari a epi pousyè ap atravèse Moun yo pa wonte al manje, nou panse ke jodi a la, ebyen se yon bòn nouvèl, ebyen pou meri Okap la ki pran tout dispozisyon, ebyen machann k ap vann manje atè, san tab, oswa nan move kondisyon ijyèn ap sibi gwo sanksyon, ebyen nan men meri a e Jimmy Leonel, nou panse ke se yon bòn nouvèl, menm onivo de kapital la, nou panse ke yo ta sipoze pran dispozisyon konsa.
Bon, m panse Pradel, se pa sèlman bò kote, non sèlman n ap felisite Mè prensipal komin Andikap Ayisyen an, men osi sa ta sipoze yon politik piblik bò kote non sèlman le ministè de la, ministè sante piblik, genyen tou ministè komès ki ta sipoze fè yon koudakout pou ta kapab kanmenm amelyore E sa moun ap manje an Ayiti, kondisyon de fonksyonman yo, enben jan w di l la, enben e machann manje ki ap vann manje nan lari, mouch ap machande, e e gwo jan yo rele sa, yo rele sa ma, yo rele sa chen janbe, ba gen yon lòt ti non yo ba yo, bann a pye. Donk, se dè ti ma, se dè ti malere, malèrèz jan yo konn di l la. Bon, dènyèman sa yo di mi, gen yon fenomèn bourèt. Bourèt, sa vle di, ou wè yon jenn gason, yon jenn fanm, li pran yon bokit, li pran yon de, dechodyè, li bouyon yon chodyè diri, l ap pwomennen avè l, Nan bourèt, enben, vin pran, vin pran, vin pran, yo ba ou yon ti pousyè monnen. Donk, kondisyon sanitè yo, kondisyon dijyèn yo vrèman pa respekte, sa vle di, moun ap manje nenpòt kòman, e kote manje a ap vann nan, w ap jwenn gen chen mouri la, gen ensalibrite, fatra, pousyè. Donk, sa vle di, se yon peyi sante popilasyon an santi an danje. Bon, tout kondisyon reyini pou ke prèske anpil Ayisyen malad paske kondisyon sanitè yo vrèman pa respekte. Moun fè sa yo vle, e pa vrèman gon leta ki ap mete kontwòl. Men kanmenm bò kote Maïsla sa a, Maïsla Okap la, ke menm, menm si se de Cavalier sèl li fè, paske se sèl li k fè l, lòt, lòt mè, mè yo pa fè l, m kwè ke va yon kou la kou gen lòt moun k a rejwenn travay la pou ke yo kapab atravè le peyi, pou kapab jwenn kanmenm yon amelyorasyon o nivo e, e sa moun ap konsome e sa lòt. Bon, m panse se yon bon desizyon e Leonel, paske e lè yon moun pral de bon machann manje, E ou wè e tòchon yap sèvi a wi bro dwa men men yo dou e chenjanbe e anba dwa men gon fason dwe fèt e nòmalman. Mwen m panse ke fòk ta gen yon ekip sanitè tout sou plas e al gade ki tip de lwil e moun yo ap fonksyone paske Nòmalman, e yon moun fè yon luit pou yon semèn avè l, l ap fonksyone avè l, li retire anj la mete l nan chodyè a. Mwen m panse ke e desizyon sa yo se de bon desizyon men e majistra a pral plen moun ki pral leve anfas li di mi paske m te di sa depi w vle fè e pwogrè ou vle chanje Ayiti menm pèp w ap goumen pou li ap leve kont ou paske menm moun w ap goumen pou li yo di mi pou rann yo lavi yo nòmal pou rann yo omwen yo kapab e jwi de bòn sante Yo menm yap di yap bicha micro a deja, micro pa ti ayisyen. Esa ou pral di, kite yo la, micro pa ti ayisyen. Sa vle di se ou konnen ou se otorite, ou se dirijan, monchè ou pa antre nan lojik sa ou aji. Ou aji, omwen demen pitit pitit nou ap viv mennen yon vi miyò. Paske wap koute monfoume sa yo atè a la dimi, ou pap regle anyen. Esa ou konnen moun Kap vin kriye nan radyo, kap rele anmwee, may sa kraze afèm, bagay, wè le kè sansib, anyen pap avanse. Ou sonje sa mwen la di nou tap di w, wap gen kè sanm ou kap vin plenyen la, may sa ap aji kel aji, kel aji. Epi demen konnya nou menm nap tann, nap tann kisak pral fèt yo e poun wè kòman kisak pral fèt yo di men ann gade poun wè kòman okap ye nou wè kòman moun ap pale de okap depi e de tizon mwen di w, wè menm jodi a m toujou nan nèg sa Depi wap vin pran desizyon an favè pèp pou le moman la wap tonbe prezime se desizyon anti pèp ou ye wap aji epi demen si yo wap wè menm pèp sa ki tap leve kont ou an yo pap bat bravo pou ou yo tap di monchè ou se yon nèg ki pwòp ou se yon nèg monchè ka te gen 10.000 nèg la men pou le moman ou pral jwenn anpil anpil plenyen ou pral jwenn anpil nèg pral kay gangan pral kay manbo pral fè maji dèyè majistra pral wè kòman se ta fèt se ta fè dat pou nòmalman ou pral wè sa dim E pa fò, ou menm Ayiti ap peye frekansite. Men nou pap janm konprann sa Ayiti ap fè a demen si Dye vle. Ebyen lè menm nou tande e dè chinwa ap antre la, Mike Tyson vle vini la, lòt moun vle vini la, ou ap wè e jodi a ou tap vann pou 50 goud, demen kounye a la ou pap gen men pou vann, kounye a wap antre nan 100 dola, 200 dola, 300 dola kòm benefis ou pral wè wap fè plis kòb se sa ayisyen an pasyans sa vle di ayisyen pa gen dimi ayisyen pa gen pasyans kòm kwa poul tann mank la e pouse poul gajel poul fè e bagay li poul fè poul fè kasav li pa gen pasyans sa men pito lap tann tout e kouche yo kwit poul avanse mwen panse ke jodia la Waw pou almatch la se kòmè menm gen pwoblèm pam avèl ak yon desizyon m tande kap pran la pou kote yo di men sa pa anpeche ke Maestro a li kontinye e lanse sou de e de bòn vwa mwen felisite Maestro a e pou desizyon ke lap pran yo e Jimmy Wade.
Antouka nou felisite sa e m konnen ke nou menm ki nan dyaspora se si sèten nou dakò ak sa epi map pwofite salye la dyaspora ayisyèn spesyalman nan vil Okap e ki pote anpil sipò bay majistra Gen anpil èd ke yo ba li e nou te bon nou te wè moun yo fè sa yo kapab nan nivo lanpadè e gen plizyè lòt ti èd kap ke yap bay bò kote pa yo lesansyèl e moun okap kòmanse retwouve fyète yo medam mesye nan sans sa nou di bravo e pwiske nou te gen antandu li pa rapò ak seri de gwo evènman enpòtan k pral fèt anndan peyi an m panse nap bezwen sa Men efektivman se pou moun yo efektivman kontinye mache pwòp e map salye plizyè moun okap mezanmi bon moun okap menm menm menm m gen presyon y adoptem wi la mesye m wè se nan ekip gwoup okap yap metem a m wè m nan tèl gwoup okap yo ajoutem nan tèl lòt gwoup men son fason nou menm nou pa senpleman la poun pale pou okap nap pale pou tout peyi a nou vle pou peyi a pwòp pou peyi a bèl E jodia la se nòmal wap gade yon moun ou vin travay ou paka vin travay tou sal tou santi fò san ke nou pa di sa pou nou vekse pèsòn non men yon fason pou nou di fò nou respekte tèt nou medam nou paka vin travay nou vin nou vin nou vin nou vin nou vin degaje nou yon vye yon vye yon yon vye bagay yon vye twal mare tèt nou ou konprann m konnen se pa yon defile nou vin fè men toujou mete nou bèl medam paske nou bèl de nati ou konprann moun nan vin yon vye yon vye yon moun moun sou li Hein on vye bagay mare tèt li nèg lan ap mache tou sal donk si nou di ke nap fè okap tounen vrèman yon vil touristik ebyen la se pou nou kontinye fè bèl travay kontinye fè netwayaj epi ou pa ka ap vann se sa wi etranje an fè ki ki ki yon ti jan kale nou lè w rive la an repiblik dominiken wap wè lè moun nan ap vann yon bagay li pa ka vann ni atè an Ou konprann? Lap vann ou mango, lap vann patat, tout sa lap fè an. Ou konprann gen de strikti ki fèt pou sa. Pa vann yo, pa mete yo atè an. Lè w byen prezante pwodui an, ebyen a se moman la pwodui a, ebyen li parèt plis pwofesyonèl epi moun yo plis fè w konfyans. Mesye, lè w rive Okap, prezanp, Dènyeman nou sonje macheton chanm chanm. Chanm chanm nan ekri adrès moun k ap vann li an, prezanp, ri 18, ou wè ri 18, ou wè nimewo telefòn moun nan, epi se bèl bagay la. Se bèl bagay. Macheton kann, menm lè se pa tout moun non, macheton kann, nou te wè m t ap koupe kann, kann nan ou wè se menm jan Repiblik Dominikèn, m pa menm bezwen mande zanmi an plastik pou m jete po kann nan, misye tou ban mwen plastik la. Sa vle di ke se jan de ti bagay sa yo n ap felisite epi an menm tan tou lè pou nou kritike n ap kritike men lè w rive an Repiblik Dominikèn ou pran yon kann e ebyen moun nan epi souvan se Ayisyen k ap koupe kann yo wi yo tou ba w ti plastik lan ti sache an pou w jete kann nan paske ou konnen ou pa ka lage l atè a ou konprann nan sans sa nou felisite sa paske m wè gen anpil bèl efò k ap fèt nan vil Okap e kontinye konsa men nou ta vle l fèt egalman nan tout lòt peyi a mesye wi mesye.
Wi e nap avanse nap avanse ebyen nan lòt enfòmasyon ann fon kout tou rapido presto ebyen onivo de la jistis ebyen foto sa kenn pral gade la ebyen n sonje ebyen se te ebyen majistra komin lyankou la ebyen ki li menm ebyen te gen chèf gang Luckson Elan ki te fè deklarasyon ebyen e li te di ke majistra te konn ebyen nan konivans ansanm avèk li. Ebyen sa te pèmèt ansyen komisè gouvènman jiridiksyon Sen Mak la, mèt Venson François, e ki li menm ki te envite Maïté al pat prezan epi yo te mete on manda rale mennen vini pou li. Ebyen nap di w ke se jodi a lajistis arive tranche ebyen majistra komin Lyankou Ducamel Mercy lib pou l regle tout aktivite li apre li pase 2 lane nan kache akoz yon manda rale mennen vini lajistis te mete kont li apre deklarasyon chèf gang Luckson Elan ki te akize li kòm moun ki nan konivans ak gang Savyen. Eben nap do ke se jodi a kabinè denstriksyon eben ki di yo pa jwenn okenn plent ki te depoze kont majistra e lajistis tranche

nan obstak ebyen gwoup gang yo ebyen ki yo menm e nou raple n te genyen e polisye ki yo menm ki te e e ap akize majistra a yo ta di ke majistra a nan gang ebyen te gen anpil ebyen e jounalis ki te fè emisyon deba sou sa ebyen sa vin pèmèt ke ebyen e komisè gouvènman ebyen li menm li te vle yon manda pou majistra te prezan ebyen li pat prezan sa lakoz yo te fè manda men n ap di w ke se nan kabinè denstriksyon majistra a jwenn Ebyen e liberasyon lè m pale de liberasyon pou li menm li soti nan mawonaj ke li te ye a ebyen sa se foto majistra komin Lyankou Ducamel Mercy ebyen depi 2023 ebyen komin nan pa janm gen majistra komin nan se nan men gang savyen eske ebyen e prezans majistra kounya ka pèmèt ke ebyen l al batay kont gang nan paske se te

Ok pa pa mouri wap arete pa mouri an pa mouri wap arete. E Jodi a e Pradel e sa Alison ap pale a se preske se tout otorite yo nèt ou konn nan gen moun ki pral etone bay sa nan kou bon se Alix Fils-Aimé ki te gen bon relasyon avèk Chrisla madanm Alix Fils-Aimé konn al kay madanm Chrisla al al brize E antanke besti bagay sa yo. Bon si Haïtien te vle premye minis ou wèl gen de bòn relasyon ak gang madan plizyè men kounye a li kale pwa al brize avèk madan Krisla eh nòmalman m pa vle pale pou yon sèl ti Haïtien ki pa gen anyen nan men li e wap tande kòman de minis de de direktè jeneral la yo gen de bòn relasyon avèk gang nòmalman e pa yon ti sèl Haïtien yon ti meri nan men l, ki pa menm gen yon bon antre, ki pa tap nan konivans avèk gang. Sa vle di, sa yo se lòt bagay nou abitye avè l. E sa k gen la tou, ban m tou di nou, sa k gen la, e kòman, jan w wè nèg yo ap rete kòlè se dezòd, bon ok. An, Majistra Mibalè a, k ap, ki, ki antann li avèk Jeff Canaran, e ou wè ki mande, e avèk, e E bakòk feray pou ou de e remèt zam. Sa vle di, kont yon peyi, lè yo di otorite an nan peyi m nan, premye sa ou wè, ou wè gang. Si w bezwen kon, si w bezwen konn viv ansanm, bon m pral di w yon bagay pou m fini Leonel. Viv ansanm fin bay cpt pouvwa. Yo pa pran peyi a yo se pa avèk viv ansanm. Yo pa kite komin Kwadèboukè nome viv ansanm. Yo pa kite komin Kafou nome viv ansanm. Yo pa bay yon kò nome viv ansanm. Komin Glèchè pa t nome viv ansanm. Èd yo ou pataje pouvwa yo viv ansanm, yo di yo tou monchè nap gen yon pati la, kès wap pataje an 2, yon pati wap pataje an 2, gen de kote se yon tande yo bay li nèt. Èd ou an son peyi kap dirije an viv ansanm avèk otorite yo, sa sa li tounap di a li vin pa etone moun pèsòn moun ankò, paske m konnen depi yon nèg ou dirijan la, enben ou se alye viv ansanm nan, e pou m pa di w menm ou se menm tèt pansant viv ansanm nan, nèg kap finanse viv ansanm nan e Leonel.
E bon pou fè suit ak sa w di a, ou poko wè menm genyen e Lanmò San Jou alyas Bawon Laplèn ki revòlte di piga moun rele l gang ankò se Majistra, Majistra Bawon Laplèn bon pou montre w. E pa bliye nan kad batay dè kanpe dè batay ki te genyen te genyen majorite e mesye ame sa yo ki yo menm il fut un temps t ap kolabore ak André Michel, Nènèl Kasi t ap kolabore avèk Chilè Louidò men genyen genyen nan mesye yo yo tou yo kenbe pwomès yo bon yo fè Lanmò San Jou kado kwadèboukè. Men tou genyen yo pa kenbe pwomès yo, lè w pran moun tankou tankou Vitelòm, yo te pwomèt li komin Taba, enben yo pa rive ba li l, bon yo genlè bay misye lòt ti manmèl pou souse, ou pa twò tande l ankò, men se pou w di w ke dan le peyi gen plizyè komin, plizyè komin ki aktyèlman la se gang ki ap administre yo, tankou Kwadèboukè, tankou komin Kabarè byen antandi. Komin Kabarè, dènyèman la ke m te fon pase nap gade, zòn sa yo tounen dezè, ebyen se nèg a zam ki ap fè la une de l'actualité komin Kawfou jan w sot di l la, donk se plizyè komin pou mwen menm ak gen an gen pli de 6, pli de 5 a 6 komin anndan peyi a se bandi kap dirije yo, donk pa genyen katèl ladan yo. Sa genyen ki genyen se sou la fòm, men se pa yo vrèman kap pran desizyon Vwala, men m t ap tande nan bò sonje di ou li menm se majistra piga moun rele l baron piga moun rele l chèf gang w ap wè misye menm pran yon dekrè jodi a e kote misye pran yon desizyon l di chofè kamyon kamyon pa kondi a e san pa gen ta e e tapi ki kouvri san pa gen prela e wè tout chofè kamyon misye pran desizyon sa a parapò avèk kèk chofè moto genlè ta fè al konplent bò misye fè konnen ke Chofè kamyon yo lè yo pote lè yo avèk kamyon sab yo ka pa kouvri gen grenn sab ki konn fè chofè moto fè aksidan ebyen misye pran yon desizyon la kote ke se leta ki ta sipoze pran desizyon sa misye pran yon desizyon li di dezòmè kèlkeswa chofè kamyon kap kondwi kamyon kamyon sab e li pa kouvri apre la lap sanksyone vwala ebyen an tout libète nou wè lanmò san jou ki li menm kounya la ki di li menm piga mwen rele gang ankò se majistra baron laplèn.
Wi an ale nan lòt enfòmasyon ebyen pandan ke nap pale de bandi yo ebyen nap di w ebyen bandi yo ki yo menm yon lòt fwa ankò nou prale nan kafou ebyen nap di w ke ebyen daprè Ayibopost ebyen pou yon transfè lajan ou bay 200 goud pou chak 100 dola ameriken ke yo rekipere ebyen nan biwo transfè MoneyGram, Western Union, Cam, Transfer etc.